La sosyete koman nou ye? Se kounya atò la polis mobilize, la polis prepare pou kraze gang kriminèl yo. Jan w ap gade l nan ekran nou prezante w imaj, ebyen genyen anviwon 892 polisye ki fenk gradye la daprè direktè jeneral pnh lan Paraison Polisye sa yo pral rantre nan batay kont gang yo anndan peyi a. E pou kounya, se tout gwo jounal nan entènasyonal lan k ap pale de yon ofansiv ke lapolis ap mennen kont gang yo. Daprè divès manb nan popilasyon an nan kapital lan, ebyen se pou la premyè fwa, yo menm yap swiv genyen tout gang sa yo ki tonbe yon sèl kou e sesi gang yo itilize yon teknik kote ke depi yo menm yo poko tonbe oubyen yo pa mouri lè yon dwonn tonbe depi genyen bandi k mouri yo tou chèche yon kote yo lagel konsa pou lapolis pa jwenn li pou lè lapolis ap drese bilan pou lapolis pa kapab bay egzakteman ki kantite bandi k tonbe toujou daprè direksyon jeneral lapolis. Ebyen gen yon ventèn de polisye ki tap pran fòmasyon aletranje. Polisye sa yo apèn rantre nan peyi a la ebyen yo rantre tou cho, tou bouke ebyen yo vin goumen, yo vin nan batay kont gang yo. Polisye sa yo fè konnen ke yo an konfyans. Parezon la e yo vin batay. Genyen responsab komisarya Pòoprens lan ki bay asirans tou avèk polisye yo kap goumen an. Gen yon kòmandan atè ak rele kòmandan Pato, se pa ti koze piti. Rete tann nou pral pataje detay sa yo ansanm avèk ou pliske gen enfòmasyon ki fwite la ki fè konnen ke otomatikman yo fini pou nan zòn anlè an yap plonje pou Vilay de Dye, yap travèse tou pou Kafou Fèy e pou kouwè l ye la viv ansanm nan bout tèren chèf gang Izo ebyen ou pral tande koze chèf gang Krisla nan kafou ou pral tande koze pliske Krisla li menm genyen 2 maleng la ki limen bò tèt Krisla Krisla genyen maleng Boutba a nenpòt ki moman Boutba kapab fè manje misye menm gen nèg nan do Krisla ankò ki kapab manje Krisla nan avantaj Boutba e konsa tou Genyen maleng nèg dwon yo pliske a nenpòt ki moman dwon ap tonbe pou pete fyèl nèg sa yo. Pa mande pou Babekyou pou kounya paske Babekyou nan kache. Pa mande pou Djemsley, Djemsley nan kache. Pa mande pou Bout Janjan, Bout Janjan nan kache. Lasosyete presyon an pa piti, genyen yon enfòmatè ki sou ling nan la depi nan kapital peyi a, li pral eksplike nou egzakteman kòman tansyon an ye pou nan minit n ap pale la a. Genyen tou, ebyen, nan blòk Simon Pele, nan fyèf chèf gang Jouma, Jouma lage pye l. Jouma al kache e Jouma kite kèk ti sòlda pou ap siveye pou li nan Simon Pele. Men sa k pi konplike an se ke ti sòlda sa yo pa kapab kite baz lan e nèg yo kòmanse nan bon grangou a ti sa yo te genyen gentan fini. Ou pral tande koze ou pral tande detay. Pou klima politik lan, pou anndan peyi Dayiti gen yon dat ki vrèman enpòtan kap rive la ki se 7 fevriye e nou tout nou konnen ebyen depi aprè depa Jean Claude Duvalier se te yon 7 fevriye, 7 fevriye 1986 ebyen dat sa reprezante yon dat ki vrèman enpòtan pou nou. Ebyen pou 7 fevriye sa a kap rive la lasosyete entènasyonal lan klè nan sa, entènasyonal lan mande KPT an pou fè pakèt yo pou yo ale gon mache prese atè an la. Daprè yon atik ke radyo tele Metronòm pibliye, ebyen radyo a medya a revele ke genyen evèk nan depatman Nip lan Monsenyè Pierre André Dumas se li menm ki jwenn apèl ebyen pou al jwe wòl medyatè antre aktè yo anndan peyi a, pliske nan dènye lèt ke Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon an resevwa, genyen enstans sa, òganizasyon rejyonal sa k rele caricom nan, li di nèg yo pou yo degaje yo avan 7 fevriye pou yo jwenn yon sòti de kriz. E si yo pa jwenn yon sòti de kriz, sa vle di yon sòt de pwopozisyon Ebyen e sa vrèman lap genyen gwo konsekans, konsekans lan tou lap katastwofik. Ebyen se sak fè nèg yo gon mache prese atè a la. Ou kapab tande gen opozisyon pliryèl ki genyen pwopozisyon pa yo, wap wè Moyiz Janchal gen pwopozisyon n, Klod Jozèf, pil aktè yo la yo tout ap mobilize. Map presize pou ou tou pase fòk mwen diw sa, ebyen tout ou tande mobilizasyon sa yo, ebyen Pèp ayisyen an pa ladan. Vwa majorite an pa ladan. Se toujou menm nèg yo paske kisa k pase? Nèg yo kowonpi. Nèg yo nan koripsyon. Gen dosye lajan petro karibe. Ou gen dosye asasina Jovenel Moïse. Ou gen pil dosye koripsyon sa yo. Ou gen dosye detounman de byen. Sa vle di yon seri de nèg ki t ap travay nan leta malgre yo pa chèf Yo vòlò machin leta al sere lakay yo. Genyen k vòlò materyèl leta y ap itilize a dè fen pèsonèl. Sa vle di lè w gen tout dosye sa yo, nèg yo yo menm, y ap toujou bezwen yon moun ki deja kowonpi pou yo pwone kòm prezidan oubyen kòm premye minis ki pou asire kouvèti pou yo pou ke lè ULCC mete yon rapò deyò, Ebyen, swa pou rapò sa, pou swit jidisyè lan pa janm fèt, pou l pa janm ale dcpj, oubyen si l resi ale dcpj, pou pou swit lan pa janm fèt, pou l ri, pou l pa menm ale nan pakè tou, sa vle di gen tout sa yo. Nèg yo ap asire kouvèti pou yo. Se sa k fè ou wè la, majorite a la y ap mande yo ba yo lakou de kasasyon paske yo gen tan konnen se menm nèg sistèm nan. Sa vle di, si kounye a, se vwa gwoup moun sa yo ki respekte, ba yo yon jij nan lakou de kasasyon, ebyen, eske ou kapab pral pale de jistis pou Jovenel Moïse? M pa kwè non. Eske ou ka pral mande, wi kot lajan Petro Caribe? Eske ou ka pral mande pou pil rapò sa yo ULCC mete deyò la, notamman kont konsèy 7 bèt lan, kont 3 brakè yo, kont minis pò an ki nan koripsyon, k ap benyen nan koripsyon, pil lòt ankò. Nèg yo ap kontinye lib, mesye dam sa yo. Donk se sa k fè, y ap aranje yo pou yo fè yon bagay. An n retounen nan nòt ke Métronome pibliye an. Selon Métronome, Levèque Denip

Kontakte pa Métronome, cette initiative relève d'une démarche personnelle de Monseigneur Pierre André Dumas et non d'une position officielle de l'Eglise Catholique. La même source précise que les autres évèques ont déjà adressé une correspondance à Monsier Dumas, eh bien, à des fins d'obtenir des clarifications sur ce dossier. Ban m eksplike ou toujou pou w kapab konprann. Evèk nan depatman Nip lan, Monseyè Dumas, Bon, anpil moun di yo pa t panse se Monseyè a, ebyen ki ta rantre nan yon koze konsa non, men ou konnen frè m. E, ebyen, anpil nèg yo tou ki nan Legliz Katolik lan, nèg yo fè politik yo rèd rèd. Monsenyè a pran kouvèti Legliz Katolik mete sou do l pou fè konnen se Legliz Katolik ki pral asire wòl medyatè an e ki pral fè medyasyon an antre aktè yo pou yo jwenn yon sòti de kriz. Alòske, lè medya li menm li kontakte legliz katolik, legliz katolik di li pa konn koze konsa, se zafè pèsonèl ke monsenyè an ap jere. Sa vle di lasosyete aktè yo poko kapab antann yo. E alòske, majorite pèp lan, moun k ap soufri yo, moun ki pa janm travay nan leta, Moun ki jis bezwen Pòtoprens, anfèt, e pou wout yo debloke pou yo kapab retounen Pò-o-Prens, pou mache yo refonksyone ankò, pou yo kapab reprann aktivite yo, yo menm yo genyen moun pa yo ke yo pwopoze, yo gen moun pa yo y ap mande ki pou ta vin pran tèt peyi a. Ou bezwen konnen kiyès y ap mande? Gade nan kòmantè sa a. Ou menm, mande kiyès ou ta bezwen. Kite yon kòmantè kiyès ou ta bezwen ki pou pran tèt peyi a 7 fevriye k ap vini la. Paske, si nou pa mande moun pa nou an, ebyen, se menm gwoup vòlò sa yo, menm gwoup chat sa yo, antreprenè politik sa yo ki viv de Leta, ki pa gen okenn biznis anyen k ap mache, ebyen se yo menm ankò k ap pran tèt peyi a. Se konsa l ye, malerezman, lasosyete. E aprè sa, ebyen, toujou sou aktyalite yo lasosyete, li enpòtan tou pou n travèse nan entènasyonal lan pou nou di ou sa k ap pase, pliske gen koze k ap pase la ou sipoze konnen. Antretan, pa bliye w ap swiv la planèt enfòmasyon. Lè ou bezwen tande bon jan nouvèl, monte sou youtube, Tcheke Planèt Enfòmasyon Ou kapab monte sou Facebook Tcheke Planèt Enfòmasyon. Genyen lòt medya ki poste videyo nou yo tou. Sa vle di, ou gen dwa ap swiv videyo a la, w ap tande nou la, men se pa sou planèt la. Sa pa pwoblèm, yo vle itilize, yo vle pran, pa gen pwoblèm. Men vrè medya a, li rele Planèt Enfòmasyon si ou vle konekte ansanm avèk nou. An nou avanse. Pou nan entènasyonal lan. Gen yon gwo gwo reyinyon ki sot fèt nan Mezon Blanch antre Donald Trump avèk jeyan petwolye yo sou dosye Venezyela a. Lè m di w jeyan petwolye an, Banm met kèk imaj pou nou. Ebyen la sosyete jan wap gade a se yon seri de moun po blanch. Moun sa yo se milti milyadè ke yo ye. Se moun ki genyen dè dizèn, dè santèn de milya. Moun sa yo, jeyan sa yo, yon seri de moun ki responsab gwo gwo konpayi petwòl atravè le mond. Donald Trump ap presyone yo e Donald Trump mande yo pou yo bay yon aval. An atandan, premye dil lan pou genyen yon 100 milya de dola ki debloke pou petwòl Venezyelyen an. Sa vle di ou tande gwo kòb nèt kap pale la e Trump di 100 milya de dola sa ya pral envesti l nan peyi Venezyela. Se sa k fè Donald Trump di lavi pral retounen ankò nan peyi Venezyela. Mwen menm se enfòmasyon m ap ba ou, e lè w ap bay enfòmasyon an fòk li ba, fòk ou bay li jan l ye a, san retire, san mete, san patizannri. Ebyen, Trump fè konnen lavi pral retounen ankò nan peyi Venezyela. Li fè konnen tout Venezyelyen yo pral kapab retounen lakay yo. La se Trump kap pale. E ou wè nan reyinyon sa, lè m gade gen lè se 3 moun ki te pi pòv. Se minis afè etranjè an, sekretè deta a, an palan de Marco Rubio, yon ansyen senatè. Apre sa genyen vis prezidan, JD Vance, Se dezyèm moun m ta di k te manke gen kòb apre sa, se Trump. Malgre Trump genyen kèk milya, men lè w ap gade lòt moun yo nan nivo milya ke yo ye, Trump se malere l ye pou yo. Sa vle di se yon seri de moun, men moun yo di tou fòk Trump ba yo garanti, pase yo te pèdi gwo kòb deja nan Venezuela. Fòk Trump ba yo garanti vrèman ke yo pa p pèdi kòb avan ke yo vin envesti nan peyi Venezuela. Men tout sa yo lasosyete se etazini kap planifye koman pou yo rantre pran petwol venezyelyen an mwen dil konsa paske genyen JD Vance apre gwo reyinyon sa yo ki pibliye yon not JD Vance fè konnen ke Nou ap vann petwòl Venezuela, nou ap kenbe kòb la, e kòb sa, ebyen, Venezuela ap kapab achte sèlman nan men Etazini pou kòb lan. Nou tande de tenten. Ou wè lè trèt ap vann peyi w? Kounye a la, mwen m ap swiv pou m wè nan on 1 an, on 2 zan, èske lavi ap reprann ankò nan peyi Venezuela? Paske se rezon sa yo ki fè Hugo Chavez, yon ansyen prezidan peyi Venezuela, Se li menm ki mete rejim sa, rejim chavelis lan, se li menm Maduro te ranplase an, se rezon sa ki fè ke pil gwo konpayi petwolye sa yo, li te nasyonalize yo, li te pran yo pou leta, paske Etazini a lepòk tap pran petwòl Venezyela, e sa pat miyò vrèman pou Venezyelyen yo. Men kounya Trump di 100 milya an atandan pral envesti, lavi pral reprann, Venezyelyen pral tounen lakay yo, peyi a pral gen kòb, bon men JD Vance li di nou ap vann petwòl Venezyela e se nou kap kenbe kòb la epi kòb sa yo menm yap achte pou li. Nou tande de bagay? Ou imajine ou genyen yon, m pa konnen ou menm ki konn fè jaden oubyen ki posede yon bagay kèlkonk, Men se nan tè ou li sòti. Ann pran pa egzanp, ou gen kokoye. Ou gen kokoye, moun nan vini l pran tout kokoye ou la ale li vann yo, se tande ou tande li fè 1000 dola nan kokoye a. Apre sa lè ou panse kounye a l pral ba w kòb ou, ou menm pou pran kòb sa pou achte kote w ap jwenn pri a pi bon mache, Paske gon pakèt bagay Etazini ap vann lòt peyi, se la Chine Etazini achte l, alòske li menm li revann li a lòt peyi, swiv pou wè. Ou pa wè yon pakèt bagay ou menm ki pa, ou menm ki Sendomeng pa egzanp oubyen ki an Ayiti oubyen ki lòt peyi, ou achte yon bagay ki sot Etazini, ou pa wè l make made in China, sa vle di e la Chine li sòti? Etazini achte l li revann li avè w, sa vle di Etazini pral achte l nan men lòt peyi pou al revann li a Venezyela. Kounye a, yon bagay pa egzanp, yon pwodui Venezuela tap achte 10 goud la chine direkteman kounya li pase pa etazini pil tarif dwanye sa yo li pral peyel 25 goud sa vle di menm kokoye sa yo yo di yo vann li pou 1000 dola ou mal pou konnen si epa 2000 yo vann li kounya malgre e 1000 dola yo di yap ba ou kounya yo di wa achte pou li kounya la si e ou menm kob ou te nan menw a 1000 dola sa ou te ka achte ebyen 10 pwodwi a 100 dola Men kòm se yo menm se revann yap revann a 1000 dola sa e 5 pwodwi wap jwenn wi sa vle di la finalman e finalman prefere kokoye w la te rete nan tè w lan m pa ta vle di finalman pito petwòl lan te rete nan men Venezyela non nan men Madulo non antouka nap swiv pou n wè kisa ki pral pote paske opozant Venezyelyèn nan Machado Colina, li fè konnen l ap Washington disi semèn pwochèn. Vis prezidant nan Delcy Rodriguez, ki li menm, li fas a fas ak Machado, li menm tou li mande pou l al Washington. Eske se negosye l pral negosye vrèman nan enterè Venezuela? Nou pa konnen. Se yon dosye ki a swiv lasosyete. Ann atandan, Maduro stil toujou nan prizon. E aprè sa, Ann retounen vrèman pou anndan peyi Dayiti pou n swiv kòman sa ye, nan yon premye tan nou pral tande dosye Jouma, chèf gang Simon Pele a, lè misye wè e tout bon papa gang ap tonbe misye mawon, anpil nèg yo gentan mawon, anpil anpil nèg gentan mawon, nou pral swiv kòman sa ye, gen plizyè militan politik tou ki t ap reyaji, gen kèk militan nan gran sid ki t ap reyaji vizavi de kriz sosyopolitik k ap ravaje peyi a, an nou balanse nan detay yo n ap tounen pou kòmante. Sa k pase?
Nou konnen Jooma li menm se youn nan nèg ki vrèman mèt di prenab nan zòn misye a. E nou konnen misye gentan pran plizyè dwonn deja. Ebyen nan zòn misye, kote misye ye sou wout aryopò a, mèt di si te militè, Simon Pele, Se yon zòn ki vrèman imedya aksesib pou lapolis kraze l ebyen nan kèk minit. Ebyen, aktyèlman la, misye lage pye l avèk majorite sòlda ki enpòtan pou li yo. Men, pou otan misye toujou kite nèg anndan ap siveye.